Papa! Papa! Kote w ye? Kòmsi se vwa Douna ou te gen la? Kòmsi se vwa Pete Wen an ou te gen la? Kòmsi jouk kote ou vin sere la? Pou gougou sa yo gen bouden yo toujou? Ou mete kò ou epi ou bwè dwòp.

Mezanmi medam plis ke 3 zèd tan map chèche granmoun nan mezanmi ti moun mwen paka wè granmoun nan non male lakay mwen nou tounen ankò medam m paka wè granmoun nan pika se kòve nou fèm vin fè la non paskem paka wè granmoun nan non.

Antouka pitit, an nou pa dekouraje, an nou kontinye chèche toujou. Ebyen an nou antre non pitit, nou tap chèche granmoun an nou ale.

Nana pitit, e pa dat m gen pou m vin isi a non, tèlman m tande jan peyi an ye, paske m tande kawoutchou chak jou ap boule, manifestasyon, gaz, pa gen gaz menm e sa fè m potko janm vin tou. Kounya la m vini la, m vin pran plezi avè nou. menm kem pap rete m ta di m vini poum fè on mwa petèt m poko konnen si map fè mwa paske janm wè peyi a la pou tròp pousyè ou konnen m dezi m fin dezabitye a pousyè a m paka rete anpil. Pitit se konsa bagay la ye wi ou konnen moun deja fin abitye seman avèk pousyè yo a fèm rete.
Salut Douna waw mèsi Jezi aa mèsi Jezi m tèlman kontan paske m wè Bondye revoyem sou chemenw an. Oh ou siman sa w di an men m pa kwè se Bondye k voye w non pou sa w fè granmoun nan endispoze granmoun nan kite lakay la pandan 2 jou m ap chèche granmoun nan m pa ka wè l tout moun lakay mwen se di kou m twouve moun sa epi w ap di se Bondye k voye w kòman Bondye fè voye w la menm. Mère chérie, mwen oblije kontan rezon yon moun m si tèlman renmen e pou m di w byen yon bagay ki sot pase tou dènyeman an la yon bagay m pa ka konprann. E sa m pa t janm ka konprann misye non. Sa k fè m di w jounen jodi a la m kwaze avè w ankò, pou m kapab pale avè w, pou m fè w konnen ke, ban m di w byen, paran yo, yo pa twò pran nouvèl, yo pa konnen yon seri de bagay k ap pase nan sosyete an. Men ou menm, ou pi eklere, dayè cheri, moun nan ap, y ap, y ap mete m menm jan avè l la. Parèy m sanble avè l menm. E ban m di w tou cheri, sa ka rive, yon moun ka gen menm non avèk yon moun, sa pa vle di se moun nan sa. Anplis, se pa yon sèl bourik ki rele Maten cheri. Prenons le cas, si ou menm ou rele Douna, kounye a la gen yon lòt moun ki rele Douna ki arive vòlè yon afè yon moun oubyen li vòlè yon afè moun, èske ou ka mache arete tout Douna yo? Yon seri di.
Wi men, ou gen rezon. Men, ou konnen granmoun yo pa ka pa reflechi menm jan ansanm avè nou. Tankou la, dèske yo tande Anèl la, yo gentan met nan tèt yo, se yon lòt moun, tankou gen fanmi ki soti lòt bò ki vini, ki kouri, ki di konn twouve moun sa, ka yon fwa m al lakay la m esplike yo, m di yo sa k pase. Waw cheri si ou di mwen gen rezon vrèman bebe fon ti kole sou mwen pi plis ok wap santi kijan kèm tap bat pou ou cheri wap santi kijan kèm te swaf pou ou anpil cheri tankou se tè sèch ki tap tann lapli poul sawoze bebe.
Sèvis fanm lakay yo ofri pa gen pri Yo konn lave, pase e fè bon manje Si w fyè de yo menm jan avè m Mackenson Beljou kale sa ki.

Depi ou rive nan peyi pousyè sa yo, ou swaf pou yon ti moman. M'en li pral bon ti bagay m'en yon jenòm. M'tap gadel avan, e di m'panse li pa wèm. Men m'en l'ap pede gade'm, gade'm. Kounya la annapre m'en rive sou mwen'l mande'm nimewo. M'bal nimewo. Pè Niko, Mèt Asi, bon sa vrèman fè'm plezi paske nou reyini la pou nou ka planifye kèlke choz. Daprè ensidan ki te pase fwa dènyeman, Matedòm Pitè nou te vrèman enkyete de sa. Bon, kisa nou te vin panse, nou te gen pwojè pou nou rantre, rantre nou te granmoun yo, aprè nou ta rantre kouzin nan, bon m pa konnen, kòm nou granmoun, jis pou nou te ka akonje pou nou kraze relasyon an. Bon, pou mwen menm pitit mwen, sa sa m te kapab di yo, m te kapab antre ti nègè a. Bò kote mwen pitit mwen, sa sa m te kapab di w? L ap bon. Mwen pou lòt bò sa a, mwen m pap ka depase ditou. M gen vye kabrit anwen, vye bèf anwen, vye poul anwen, vye mouton anwen, se mwen k okipe tout sa yo. Mwen m pap ka von pa. Fè kasik, lè w rive, lè w rive dèyè a, gen pi bon bagay ke sa yo. Ou mèt, ou pa bezwen kesyon de bagay sa yo pou kasik. Non!
Epi pa mwen, m pa konn pou ou. Bon mwen si m dek ale lòtbò, fò w ban m plas nan avyon pou m moute ak tout bèt mwen yo. San sa m pap ka fè yon pa. Non Pèkase, sa w di konsa Pèkase? Pè Nikola, daprè sa Pèkase di a menm, sa w di nan sa? Paske nou te gen konbyen jou n ap chèche w nou pa ka wè w, bon, ou li. Bay opinyon pa w. Bon,
pou ensidan an ki te make li an, mwen menm se m k ap di nan dosye an, se Ayat ki nan gè a pou kraze relasyon an o pli vit ke posib. Apre, si gon men leve k ka fèt, n a fè l pou mwen. Ou konnen mwen m pa ka kouri deplase pou sa. Paske kounye mwen gen vye bèf yo, m gen chwal yo, mwen gen kabrit yo, mwen se mwen ki pral chanje yo. Alò, pito se ti nègè a pou retire anba jeneral, y ap bay pou Anèl. Depi lè m desann èpòt la, m jwenn yon dyaspora parèy mwen. Men m tou dakò. Y koze avè m, m tou dakò paske yo konnen de nèg pa fri. Nou pa nan para malere, m tou dakò. Mwen li pitit, m dakò ansanm avè w san pou san. Degaje w pou w fè youn pou mwen tou pou m soti nan pousyè a tou. Don Tonio, quand il y a des bonnes choses, il faut avoir des felicitations. Mouche, ou wè Chichi sa w mennen m manje la nèg, mouche m koute anpil a nou Chichi m vin bat Lè m di w moun sa ki kwit Chichi sa a nou l pou n kwit Chichi.

Nana pitit ou pa bezwen enkyete w paske deja nou deja zanmi m pap kite w nan peyi pousyè sa nou pral byen pase lòt bò a m pral degaje m la pou m voye ti wo nan peyi pousyè a pou n antre etranje ansanm pou n al kraze moun yo bèl ti gason w gen lòt bò sa pitit nou pral byen pase se sa men nou pa di medam yo sa non paske m ta di sa tou m ta di sa tou m pa di yo sa ba se pran antre nou tande madanm dako cheri. Bon kouzin nan bon nou reyini la bon nou gon pwojè pou ou menm ou pa di anyen sak pase menm ou jis ou pa manje sak pase menm dim non.
Humm bon kouzen ah ple tout sa nou di la tout pwojè yo nèt men sèlman pawòl yo antre la.